Bonjou bonswa tout moun, alò bonjou a si se nan maten wap gade ti video sa, bonswa si se le swa Jodi a mwen gen 2 jèn gason sa yo ansanm avèk mwen, mayo ble a li menm ki se kameraman chanèl la Roosevelt le Slameur, epi li menm Christo ki chita bò kote l la, Christo nou konnen l deja, nou konnen kiyès sa deja. Bon, jodi a nou pral fè yon ti pale de jèn Ayisyen, Ayisyèn nou yo, sitou k ap viv nan peyi Dayiti. Kisa nou pral pale de jèn yo? Nou pral pote kèk ti konsèy pou yo paske anpil nan yo fini lekòl deja, gen diplòm, gen sètifika. Malgre sa, yo pa ka jwenn travay. Ti travay ki genyen an tou, se moun ki pa konpetan ki jwenn plas la. Mwen pap trò long avrè di, mwen pral kite nou avèk 2 ti jèn mwen yo pou salye nou avan yo kòmanse, mesye konnya la nou pral deside, nou pral antann nou antre nou 2 a menm kiyès ki vle pale avan, Roosevelt le slameur, Christo, antre nou 2 a ki moun ki vle pale avan? Ok pa gen pwoblèm. Tande Christo.

E sa ki k ap viv deyò yo tou ki nan yon peyi ou nan yon anti kèlkonk? E de ki sa n vle pale? Se parapò avèk jan sosyete nou an, jan sosyete ayisyèn nan ap viv la. Ti jèn nan mèt al lekòl, li fini, li tèmine, li fè fakilte, li pa ka jwenn travay nan peyi nou an. Ki sa ki fè sa? Ki sa nou dwe fè pou n chanje sistèm sa? Ke kote poun byen di yon sosyete babar. Padon sèl, men m oblije di l, ki rezon. Jèn nan paran depanse kòb, gen ki nan lise, gen ki nan lekòl, kongreganis jan, kolèj jan Christo di la. ki fini, ki pa ka, ki oblije fè yon seri de zak malonèt, swa pou l jwenn travay, oubyen pou l fè kòb. Kisa nou dwe fè pou nou chanje sistèm sa a? Kòm se mwen menm ansanm avèk Christo ki ap pale, ki vle pote yon konsèy pou nou, m ap lèse lapawòl ansanm avè l pou li menm li gen plis bagay ke l pral di nou. Nan
bon moman se ke nou sot tande konfrè nou Odrette ki tap pale e nou menm antan ke jèn kap viv aletranje nou toujou chita ansanm pou nap pale de kijan ke nou menm Ayisyen ki nan peyi aletranje yo e lòt Ayisyen yo ki nan peyi pa nou menm ki se Ayiti, ki se de bagay diferan. Premyèman, lè n ap gade tout jèn ki ap viv aletranje, gen yon vizyon, menm jan avèk jèn ki an Ayiti. Koz jèn ki gen Ayiti yo, yo gen yon vizyon men vizyon an li jis rete anba pye. Aboz, pa gen travay. M panse ke menm si yon elèv vin nan fakilte, l ap etidye anpil, l travay anpil, epi yo al chache travay. Epi yo rankontre avèk yon patwon an, yo pale avèk patwon an. Epi se moun ki pa fòme, moun ki pa byen edike, se yo menm ki nan plas la. Epi moun ki ta sipoze nan plas pou yo ye a, se pa yo k la. E menm jan jwenn. E isit, n ap travay, nou di a nou gen yon kote ke nou dwe rive. Lè nou soti travay la, ou di a, kèt men tèl bagay m dwe fè, men tèl bagay m dwe fè. Si m ap touche, m se, m sipoze sere sa. Men nou menm jèn ann Ayiti yo, nou, nou ka fè l tou, men akoz de, de peyi nou, sistèm nou an pa bon an. Sistèm nan kowonpi. E chak fwa ke nou menm nou chita ansanm, nou ap pale, epi gen de bagay kap monte nan tèt nou, nou di kèt. Nou menm jèn ayisyen ki isit, nou gen tèt ansanm. Men poukisa ke tout jèn yo ki an Ayiti yo pa ka gen tèt ansanm? Men nou pa wè rezon an. Men konsèy mwen pou nou antanke jèn, nou panse pi lwen ke kontni nou, jan w toujou di a. M panse ke nou ka met tèt nou ansanm, se pa sèlman pou di ke a m fin lekòl m pral aprann avoka, m pral aprann enjenyè, m pral aprann doktè. Bon, m panse ke si nou yon gwoup jèn nou met tèt nou ansanm,

Li gen lòt bagay ke l anvi di. M panse ke nou satisfè ak sa m di yo e n ap toujou la pou nou tou. M ap kite konfrè m pale avè l. E jan m di a, e epi ou menm ki poko abòne chanèl la, abòne li. E konsèy mwen pou chak jèn, sitou jèn nou yo, frè ak sè nou yo k ap viv an Ayiti, ki fin lekòl, ki nan fakilte, ki bezwen yon bagay se paran ki pou ba ou l. Sèt, ou an fakilte, gen yon seri de bagay ou pa ka fè koz tan an trè di. Menm nan lekòl, lè ou an klas tèminal, ou al lekòl, fòk ou travay di pou ou reyisi paske nou nan yon peyi se kraze tèt, kraze tèt, met yon timoun ap etidye, si ou pa gen parenn a parenn, Ou pa ka fè sa w vle fè a egzakteman. Ki konsèy m ka pote pou nou? Sèt, m pa pral di kon pandan nou tèmine epi pou nou antre yon lekòl pwofesyonèl pou nou lèse fakilte a. Sa k gen posiblite a ka fè l, men sa k pa gen pos, an pran egzanp gen lekòl, lekòl de dwa. Gen lekòl de dwa, si w pa gen posiblite pou antre nan fakilte, m konseye w a eseye. E al konpoze, al nan konkou, travay di, al nan konkou pou wè si w ka rive rantre nan lekòl de dwa epi gen lekòl pwofesyonèl, gen kou kouti, gen karenaj, gen lòt ou ka pran menm pou yon jounen, menm yon jou kanmenm. Sèt! Pa gen travay nan peyi nou. Pa gen travay menm jan isit jèn nan vle al travay sa ki gen volonte yo a vrè di. Sa ki gen volonte yo paske gen jèn ki pa gen volonte. Ou vin sot travay, se vre ou fatige e pafwa m konn sot travay m pa m pa ta ka al lekòl non men m oblije ale paske si w gon kote ou vle rive ou oblije al lekòl. Ou oblije al lekòl pou pou pou demen Pou gen yon vi miyò paske si w soti w kite lakay ou se jis pou w ka gen yon vi miyò se menm jan m toujou ap panse avèk jèn nou yo an Ayiti si nou chak gen yon vizyon sèt nou al lekòl nou ka al lekòl maten pi aprè midi n al nan lekòl pwofesyonèl pou sa k gen opòtinite pou fè sa konprann. Paske, ou pa ale nan lekòl pwofesyonèl la, ou ka pran yon kou kouti an, prenw pa egzanp, m dezole si map di la, paske mwen menm se yon koutiyè. Ok. A! Si w bezwen fèmen chemiz ou an, vin jwenn mwen. Map fèmen l pou ou. Ok. Tande? Ki pwoblèm? Ou aprann yon kou, ou di Alan pran egzanp, kòm nan domèn kouti, ban m pran egzanp, m ta wale ou aprann kouti, ou aprann koud, pi ou achte yon machin, ou depan, ou fè paran ede ou. Menm prete, ou ka vin kòm eskòt, ou achte l. Pi, pandan se tan ou ap travay, ou ap travay, sèt ou ka ranje yon bagay pou yon moun, paske. Men yo souvan di sa, se nan ti piti pou kòmanse pou rive nan gran. Ou aprann, ou aprann bagay, sa w aprann nan, pi jodi an ou ka jwenn travay, demen ou pa jwenn, men kanmenm ou pa bezwen, ou ka bezwen achte yon plim, ou pa pral mande paran ou pou w di bon achte yon plim. Oubyen ou mete ansanm avèk yon lòt, tou depan, nou fè biznis, yon biznis sèt, ou pa bezwen fè yon gwo biznis. Si ou nan domèn administrasyon, ou vle devni yon antreprenè tou sa. Se pa pandan ou lekòl la, se pa avan, lè w fini, lè w fin tèmine, ou pral mete ansanm avèk yon lòt. Se pandan ou lekòl la, ou ap fè ti biznis, Pui pou pou vi an chanje. M pap kenbe m twòp, m gen anpil m ta di. M gen anpil m ta di men nan yon lòt videyo m ap pote plis. Mwen menm ou konnen.
M ap fon ti pale anvan n koupe. An rezime de sa n sot di yo nou menm pou m pote yon konsèy tou avèk. Siw tou jèn ki an Ayiti. Menm lè ke nou gen konpetans, nou gen diplòm, nou gen sètifika, nou ta al chache yon djòb, nou pa ka jwenn djòb la. E poutan nan djòb la li menm se yon moun, yon moun pa ki mete yon lòt moun, yon moun ki mete yon lòt moun pa l. Men moun li mete a pa konpetan vreman vre. Ou menm ti jèn nan ki al dèyè djòb la ou konpetan, ou pa jwenn ni. Lè sa ou pa sipoze dekouraje, ou dwe travay plis di toujou. Sa vle di nou ka fè, nou ka fè biznis enfòmèl, menm lè ke ka di a kote m pral jwenn kòb pou m monte biznis sa, bon m pap travay, paran m se lekòl li te mete m. Menm paran ou tou ka ede w, oubyen si w gen yon moun lòt bò tou. Nou de twa patnè nou ka met ansanm, kouzen w nan voye yon san dola pou ou oubyen tonton w voye yon san dola ou matant, sa vle di nou me, nou fè yon ti biznis. Epi, si tout fwa nou pa vle kite peyi a pou nou vini Chili, pou nou ale Brezil, Kanada, Etazini tou, nou si nou vle evolye nan peyi nou gen yon pakèt bagay ke ke nou ka fè. Jan m sot di la, menm wè, menm lè ke nou konpetan, Nou al chache travay nan bwat leta, nan bwat prive tou. Nou pa ta ka jwenn. Se m panse ke kan menm nou pa sipoze dekouraje. Gen yon pakèt opòtinite, gen yon pakèt bagay nou ka fè. Mwen menm se sa m t ap di. M pa konnen si n ap konkli nou menm. Bon, an konklizyon, e m ap di nou sa, se yon fwa ke nou jèn, nou vle rive. Nou gen yon nou gen yon vizyon. Yo gen yon objektif vize. Bon, m ap kite nou ak 3 bagay. Nan lavi a, gen yon objektif, epi pasyans, epi travay, epi n ap rive. M renmen nou anpil. Baw! N ap rale l.
Se te Roosevelt Le Slameur. Ok.
Mèsi tout moun ki t ap tande epi ki t ap gade tou. Li rive lè pou n vole, pou n ale.